Madame mesye bonjou bonswa tou depan a kilè ou pral tande video sa Jodi a nou genyen yon oditè de la radyo televizyon majorite nasyonal ki rele nou e ki tap poze kesyon sou nouvèl posibilite sa ki genyen pou moun kapab donk sponsorize lòt moun ki an Ayiti, lòt Ayisyen ki atravè lemond. Donk se 4 peyi, men nou pap pale de lòt peyi yo, nap regle koze pa nou. Nou pral reponn yon seri de kesyon ke oditè sa te poze nou, ke n twouve ki ka itil tout lòt Ayisyen atravè lemond e sitou sila yo ki ann Ayiti. Donk, nou pral pran kesyon sa de oditè sa a epi ou menm tou si w ta vle entèveni n ap di w medam mesye ou kapab rele nou nan 732 768 90 06 menm aprè emisyon n a kapab ba ou eksplikasyon sou lwa sa e pèmèt ou eksplwate lwa sa a bon esyan.

nap fè tout bagay pou ou donk se toujou menm nimewo a pou itilize le 732 768 90 06 donk Emma ou se oditris sa ki vle poze nou kesyon sa yo

Sa va, sa va. Ok. So, m pral kòmanse a premye kesyon an. Mm-hmm.
Eske pwogram sa a se yon pwogram ki nouvo oubyen eske yon pwogram ke yo fenk mete sou pye? Bon, sa a se yon kesyon trè entelijant. Pou w te di laverite, a mon, a mon humble avis, se pa yon pwogram ki nouvo. Piske mwen menm pèsonèlman, m genyen kèk zanmi ke m te ede vizite Lèzetazini atravè menm fòm sa a. Natirèlman, jounen jodi a, Prezidan Biden pèmèt ke bagay sa a, ke yon moun ki gen yon moun li apresye ki ann Ayiti te kapab pèmèt vizite peyi a, men se sèlman vizite. sètadi son viza touris moun nan ap gen pou l vin vizite pou 15 jou, pou 22 jou, epi l ap oblije retounen nan peyi l, nesesèman l oblije retounen. Men kounye a, ki sa Prezidan Biden fè? Li ekstand posibilite ke fòm sa a te bay. Sètadi, moun nan non sèlman ou ka sponsorize l li vini, men moun sa pa p gen pou l fè ni kenz jou, ni venn-de jou, ni kèlk jou. Moun sa kapab rete nan peyi a, Ozetazini, pandan dezan. E pandan dezan sa a, vennkat mwa sa a, Gen lòt bagay ki ka rive, moun nan kab trè sètènman jwenn yon moun ki marye avè l, li ka jwenn yon fanmi ki te fi l pou li deja. Donk, sa vin fè ke se pa yon pwogram ki nouvo, men li amelyore. Prezidan Biden ajoute yon plis ladan l, li pa yon fòm, li pa yon pwogram ki pral ba w viza de touris, men l ap ba w yon stati legal Ozetazini pou 24 mwa. E pandan 24 mwa sa a, nenpòt bagay ka pase, gen moun ki ka marye a yon moun, gen moun ki ka pou yon lòt stati, pa egzanp tankou moun ki gen fanmi ke yo te fil pou yo pou rezidans, se yon bèl bagay ke moun sa a ka rantre Ozetazini e pandan 24 mwa sa rezidans li ka tonbe e si l pa tonbe tou donk se lè zotorite amerikèn ki pral deside kisa yo pral fè a moun sa yo aprè 2 zan an aprè 24 mwa sa donk vwala Emma.
Ok. Ki moun ki kalifye pou vini ak sponsò?
You mean ki moun ki kapab yon sponsò? Se sa? Wi.
Bon,
eee. Nòt ki soti a, fò nou di moun yo se yon nòt, se pa yon lwa. Nòt ki soti a li presize ke pou yon moun patisipe nan pwogram sa as a sponsor, sètadi pou sipòte yon moun, yon ayisyen, fòk moun sa li gen yon stati legal. Estati legal la pou nou menm li vle di fò moun nan se yon US citizen, se pi gran stati legal ke yon ayisyen ka gen ozetazini. Dezyèm stati a se yon moun ki genyen green card, se ta di se yon rezidan dèzetazini, se la lap viv. Dezyèm moun nan ki siprann anpil moun, bagay sa a pa mennen anpil moun byen ditou, sè ke moun tou ki fèk gen ti piyès yo la a kapab sponsorize yon moun tou. Li ka sipòte yon moun pou vin nan peyi a. Donk moun ki gen azil politik kapab sipòte yon moun pou l vin nan peyi a. E sa pèmèt nou di, paske gen moun k ap poze tèt yo kesyon, sèl kategori ayisyen k ap viv Ozetazini ki p ap ka sipòte yon moun, se moun ki antre nan peyi a avèk yon viza touris, keseswa pèmi de sejou l toujou valid, li toujou legal, men malgre l legal li p ap ka esponnsorize moun.

Pou nou repete tèt nou, moun ki kapab sponsorize moun se moun ki gen yon stati legal, jan nòt la di l la, sètadi yon moun ki US citizen, yon moun ki pèmanant rezidan, yon moun ki rete nan peyi a definitivman, yon moun ki genyen stati tanporè la ki se tps la, epi yon moun ki genyen yo te akòde azil politik. Epi anote, yon moun ki aplike pou tps, yon moun ki aplike pou azil politik, ou poko legal, paske yo poko reponn ou, bagay yo nan men w, ou p ap ka sponnsorize moun. Donk, pou nou reprann, se kat kategori moun, kat kategori Ayisyen legal ki ka sipòte moun, se US, Ayisyen ki natiralize Ameriken, US citizen, Ayisyen ki gen Permanent Residence Ozetazini, moun ki gen Green Card, moun ki rezidan Dèzetazini, Ayisyen ki rezidan, epi Ayisyen ki gen tps, Ayisyen ki te resevwa azil politik. Anote, se pa lè w aplike pou li, men fò yo te gentan reponn ou apwouve deja, anvan lwa sa a te sòti. Donk, vwala Emma, m pa konnen si m reponn kesyon an nan klèman.
Ok, ou reponn li, mèsi. Twazyèm kesyon mwen, ki moun ki ka benefisye pwogram sa a?
Bon, pou benefisyè yo, li klè, se Ayisyen. E se sa k fè bagay sa mete anpil pale anpil an Ayiti tout kote k gen ayisyen nan tout kominote ayisyèn yo paske li di se tout moun tout moun sètadi depi moun nan gon zanmi l gon fanmi li gon moun ki renmen l ki ozetazini e moun sa ranpli lè kondisyon ke n sot detaye la pou li fil pou moun sa Ebyen moun sa kapab aplike, yo kapab aplike pou li pou l vin Ozetazini. Donk se nenpòt ayisyen, men lè nou di nenpòt ayisyen, gon ti lign ki nan lwa a ki di fò moun sa a li te deja ranpli tout lòt elijibilite yo ke yo pa menm stipile nan lwa a. An dotre tèm, E lè zofisye de limigrasyon amerikèn pral gon men leve. Anplis moun nan gon sponsò ki fil pou li men se yo menm ki pral gade dosye moun nan ki pral deside a la fen eske moun sa elijib pou l vini. E sèt elijibilite li vini dè de kote. Li vini pou sponsò w la. Li vini pou benefisyè la tou ki se ayisyen sa a k ap soti ann Ayiti oubyen nan nenpòt lòt peyi aletranje. Donk, sa fè ke pou benefisyè la, jan nou di w, Se nenpòt ayisyen, men gen yon seri de kritè ke se son lè zofisye de limigrasyon ki pral defini yo, donk nou menm nou ta ka sigjere ki sa kritè sa yo ap ye, paske pou yon moun ta al mande viza ameriken te toujou gen de kritè, sa kritè la von reste, kritè sa yo ap toujou valid, a savwa, son moun an Ayiti, li pat li gen krim ke l te komèt e yo jwenn bagay sa yo lè yo fè envestigasyon sou li moun sa pa elijib gon seri de lòt kritè m pa ta vle bay yo pou efreye moun men se son lè otorite amerikèn ki pral deside de sa a savo eske moun nan t ap travay nan peyi l eske moun sa fè dèzetid eske l gen diplòm eske l gen kay eske l gen kont an bank. Se de choz anplis sou moun deja gen yo m gen dwa deja di w ou deja ozetazini si yon moun ap travay an ayiti li genyen byen an ayiti ke l ka pwouve li genyen atestasyon bankè ki pwouve ke chak mwa li mete yon ti kòb la bank menm jan bagay la di an ayiti a donk moun sa a se garanti m kapab di moun sa deja ozetazini men pou moun ki pa genyen yo Se de moun sa yo map pale gon seri de lòt elijibilite se sèlman on ofisye de limigrasyon amerikèn ki pral deside si wi ou non lap kite moun sa rantre paske l gon sponsò ki fil pou li e kant o sponsò genyen tou de kritè delijibilite pou moun sa yo fòk son moun ki tap viv ozetazini ki legal men ki pat janm gen okenn krim ki sou dol. E lè nou pale de krim, nou pa p pale de kontravansyon konsa, n ap pale de lòt gwo krim ke yo vrèman pran an konsiderasyon, lè yon moun fè yo, yo voye yo nan prizon. Donk, nou gen lè pèdi Emma, nou pral gade sa k ap pase talè. Donk, Elijibilite pou sponsò yo fòn di w fò moun nan pa t janm melanje nan okenn krim, krim ki pinisab pa yon sèten nonb de jou nan prizon e bagay konsa, fòk moun sa pa gen bagay sa nan dosye l e di pwen de vi Dincom fò moun sa omwen. li atenn sèy de povrete a, sa vle di li pa ka yon moun ki pap travay. Fòk se yon moun ki gen ti kòb kap antre nan men l pa mwa, e ti kòb sa a, menm si se o sèy de federal, poverty guideline al retwouve l, moun sa a ap kapab sipòte yon moun. e tou depan kantite kòb li fè a gen moun kap ka sipòte yon moun, gen moun kap ka sipòte 2 moun, gen moun kap gen posiblite 3 moun, gen moun kap gen posibilite 4 moun. Ok an nou kite, an nou kite, m gon lòt kesyon pou sa epi wa pran kesyon. Dakò. Ou fè yo long, ok, trè byen, trè byen. Humm eske ayisyen dwe an ayiti pou li kalifye? Non.
Ayisyen kapab nenpòt kote dan le mond. L'haïtien est devenu un citoyen romain. Kèlkeswa kote li ye dan le mond la, li kapab si l jwenn yon moun sponsorize l, li kapab donk vini nan pòt dantre Ozetazini pou li vini Ozetazini. Li ka an Ayiti, li ka nan nenpòt lòt peyi dan le mond depi sa ayisyen l ye, depi l ka pwouve sa ayisyen l ye. Voilà Emma, j'ai répondu à la à la question. Ok, ok.
Ou gen lè pa gen lòt kesyon?
Kisa moun ki ap benefisyè lan ap bezwen?
Moun ki benefisyè la, fò m di w sa m pral fè la se yon travay pwofesyonèl paske gen anpil moun k ap atann yo la yo pral fil papye pou moun men ki poko konnen kisa pou yo di moun yo y ap bezwen. Men kòm se yon bagay n ap fè pou benefisye aux Haïtiens n ap bay poul la la a. On moun pa egzanp ki an Ayiti, on Ayisyen ki an Ayiti ou kèlkeswa kote l ye atravè lemond la, l ap bezwen premyèman batistè l, se sa k pral pwouve ke se Ayisyen l ye. L ap bezwen premye paj paspò l pou yo kapab file aplikasyon an pou li. L ap bezwen yon imel adrès pou yo kapab kominike avè l, keseswa moun ki fil fòm nan pou li a epi lèzotorite amerikèn de limigrasyon. Se imel adrès la y ap itilize paske moun sa p ap gen pou l al devan konsila. Se a nan email la yap voye tout bagay ba li epi lòt bagay ki pral siprann tout moun se ke fò moun sa genyen kat de vaksinasyon pou covid 19 li pou covid 19 li prè ki moutre yon kat covid 19 ki moutre ke l pran tou lè 2 dòz vaksen yo san kat sa a menm si w te gen tout lòt elijibilite yo ofisye ameriken an ofisye imigrasyon amerikèn nan pap kite w antre nan peyi a. Vwala Emma, m panse m reponn kesyon w nan e si m pa byen reponn ni w kapab refòmile l. Li sanble mikwo w mute Emma. Ok.
Ok, ok. Konbyen moun ou ka sipòte alafwa?
Sa pral depann de income ou. Pa bliye talè a m sot di, fò omwen ou son moun ki gen ti kòb nan men ou, ki kapab montre ke ou atenn sèy de povrete a Ozetazini. Ki sa nou vle di pa la? Ozetazini, gon kantite kòb yon moun ap fè, yo di w bon, se yon pòv ke moun sa ye. Donk gen yon seri de pwogram ke gouvèneman an genyen, moun sa yo vin otomatikman elijib pou pwogram sa yo. Ebyen, pou kesyon imigrasyon sa a tou, sèy de povrete a pral aplike. Poverty Guideline, Federal Poverty Guideline la pral aplike. Sètadi, yon moun ki ap viv pou kont li,

Ok. Kounye a, kounye a, si w bezwen konnen moun ki fè plis kòb yo konbe kòb yo kapab ajoute, w ap ajoute 6000 dola prèske sou chak. 22 mil, w ap ajoute 6000 dola sou li, l ap vin ba w 28 mil. Sa vle di moun nan kounye a, si se yon sèl moun k ap viv, yon sèl moun ki vle sponsor moun, li vle sipòte moun, li ka sipòte 2 moun. Si l ajoute, si l fè 6000 dola anplis sou kò l ka sipòte 3 moun. Donk kounye a la grand kesyon se eske otorite amerikèn yo pral chita ap voye 3 4 moun kay yon sèl moun ki ka koze pwoblèm nòmalman paske se Lèzetazini kanmenm. Anplis ou fè kòb la yo ka ba w yon kout fil tou, yo ka imel ou pou yo mande w konbe chanm kay ou gen lakay ou. Otorite amerikèn yo yo admèt kounye a 2 moun non chanm kay li pap ka 3 li pap ka 4 donk ou gen dwa fè kòb la men lè yo rele w kounye a oubyen yo imel ou yo poze w la kesyon konbe chanm kay ou gen lakay ou ou di se mwen menm pou kont mwen m gen yon chanm kay otomatikman menm lè w te fè 100 mil dola income kounye a son sèl moun ou ka sipòte paske ou ka pran yon sèl moun nan chanm lakay ou. Ou pa ka pran 2, ou pa ka al pran moun tou pou tonbe met moun nan salon. Donk, se otan de teknisite ki gen nan bagay la. E sa k fè yon moun ki pral chache yon moun pou fi l pou ou, fò w gen yon moun ki kapab gen tout etandi de savwa sa a pou konnen men sa w ka fè, men sa w pa ka fè pou w pa gaspiye kòb ou. Paske ou kapab fè 75 mil dola w fi l pou 4 moun. Yes, avèk 75 mil dola w ka fi l pou 4 moun. Men lè kounye a ou gen yon sèl chanm lakay ou kote w ap dòmi paske w singo, yo pa ka ba w kat moun, se yon sèl moun yo ka ba ou menm lè w fè swasannkenz mil dola di kòm. Donk se se otan de teknisite e se sa k fè n vini pou n reponn kesyon w yo an non Dema pou n kapab klarifye yon seri de bagay pou moun men si moun bezwen plis enfòmasyon. Yo kapab toujou itilize nimewo telefòn sa 732 769 9006 pou yo poze plis kesyon sou ka espesifik pa yo a. Vwala Ema.
Ok si yon moun pa gen ase income eske yo ka mete avek yon lot moun fe 2 pou yo antre yon moun. Wi definitivman se youn nan pi gwo bagay ki rive nan posibilite sa prezidan Biden bay men fò nou di w li te toujou konsa m sonje gon fanmi ke m te ede rantre pwòch yo Ozetazini, m ta gen menm 5 moun ki bay sipò yo. Ou konprann? E depi lè sa a, li te toujou posib menm si moun nan pa fanmi ou, men depi l dakò pou l ba w sipò w la, l kapab sipòte w pou w antre nan fanmi w Ozetazini. Donk, an dotre tèm, sa vin fè ke m'on lòt men leve k'ta gen nan bagay la. Moun sa yo ki pa fanmi ki bay sipò yo pou moun nan kapab antre Ozetazini an, lè moun nan antre l pa viv avè yo, l pa abite lakay yo. La ankò, c'est une question à poser Eske les otorite amerikèn lè w di w fil pou 4 moun eske yap teni kont se lakay w moun nan ap vin viv ou di mwens eske yo wè l w annik lage 4 moun nan peyi a w pa bezwen konn ki kote yo pral rete sa a ankò sa reste a la diskresyon des ofisye de limigrasyon amerikèn m pa konn si m reponn kesyon an Emma.
Ou reponn Bernard um. Dakor. Si moun nan gen pitit, konbyen nan pitit yo ki ka vini? E ki laj ki maksimòm, bon m konnen se 18 an, um men Mhm. konbyen si moun nan gen 5 timoun, eske l ka eske l ap ka antre a tout 5 timoun yo? Depi moun nan elijib li menm, Yap oblije bal tout pitit li. Se la kes la vin trè sansib, se sak fèm diw pral gen anpil diskresyon ki pral fèt nan bagay sa, diskresyon sa yo ap pèmèt anpil moun jwenn favè lwa imigrasyon e tou l ka kenbe anpil moun prizonye yo pa ka rantre ozetazini, yo deny kesyon an paske jan w ka konprann li e mèdam mesye ou menm kap koute jan w ka konprann li gen anpil diskresyon. yon moun ki gen 5 timoun, si l arive kalifye paske sponsò ki sponsorize l la pwouve ke l gen yon chanm pou l mete moun sa a k ap vin lakay li e si gen lyen parante menm, jan m te di avan, moun sa deja Ozetazini, men si l gen 5 timoun, se konsa lwa amerikèn nan te toujou ye, y ap fasilite l pou l rantre a tou lè 5 timoun yo. Menm si nan ka sa a, yo trete. timoun tankou granmoun. Chak moun se yon moun, lè w ap fil ou oblije fil yon aplikasyon pou chak moun. Ou gen 5 timoun plis ou menm, donk gen 6 aplikasyon ki pral fil, gen 6 fòm ki pral fil, separately pou chak moun e chak moun oblije bay kopi paj paspò yo, birth certificate yo, La, nan ka sa birth certificate timoun yo pral jwe 2 wòl. Non sèlman l ap pwouve yo se Ayisyen, men l ap pwouve lyen de parante avèk moun ki di l ap vini ansanm avèk yo paske se pitit li yo ye. Donk gen anpil siseptibilite nan bagay sa a. Birth certificate lan se batistè? Wi, se batistè l. Anglè m kòmanse monte wi la. Ya. M pa konnen si m reponn kesyon an ankò, pou m asire m ke tout bagay klè se ou m oblije tcheke. Ou reponn, ou reponn. Dakò. Eske ou ka fè atant sa plizyè fwa pou antre moun? E si l posib konbyen atant ou ka fè pou antre moun? Bon. Eske ou ka fè l pou 2 moun, epi 2 moun vini, epi ou refè l ankò pou 2 lòt moun? Eske li posib?
Li posib, Men sepandan, m vle atire atansyon tout moun, menm si gen 3 zan de sa, menm si gen 3 zan de sa, ou te sponsorize yon moun, ou te sponsorize 2 moun, 2 moun sa a konte pou sa w pral fè jodi a. Sa fè gen 2 moun ki te deja sou dosye w ke w te sponsorize, Si se 4 moun ou vle antre jodi a e se pou 4 moun ou elijib o ou rete sèlman 2 moun ou ka fil pou yo. De mèm, si w pat janm konn sponsorize moun ou vle rantre 4 moun, yes, ou ka rantre 2, aprè ou rantre 2. Men, di pwen de vi fanm nan ki pral fil la, moun kap fil pou ou a se poul mete w te gen 2 deja, jounen jodi a ou vin gen 2 sa fè 4 antouka w ap sponsorize.
Ou di 2 deja, 2 deja avan pwogram sa kòmanse oubyen wap pale de lè ou fè 2 epi. Menm si se 2 moun ke ou te bay, menm si son zanmi ou te ede ou te bay yon afidavi de sipò pou 2 moun, 2 moun sa yo rete nan dosye ou yo konte. Donk si w son moun fòs ekonomik ou kapab Sponsorize 4 moun, jounen jodi a se 2 moun ou rete pou sponsorize.
Konbyen tan pou li ye ou di 3 zan? Eeuh
minimum 5 an. Affidavit de support w la li valid minimum 5 an. Paske yon sitwayen ayisyen oubyen nenpòt lòt sitwayen etranje ki rantre Ozetazini Pou w kapab jwenn yon seri de benefis, sipò nan men gouvèneman ameriken, li pran w 5 an, fò w viv 5 an nan peyi a anvan w vin elijib o. E rezon ki fè gouvèneman ameriken ap chache moun ki vle sponsorize moun, lè moun sa vini, se sou kont ou li ye. Ou ka wè moun sa al lopital, li fè yon bil, yo mande w pou w peye l, ou pap ka di non. Ou konprann? Byen ke nan eksperyans pa m, m poko janm wè kote yo vrèman aplike, yo egzekite yon afidavi de sipò. M wè de moun ki vini san fanmi yo pa konnen la, y al aplike pou benefis, yo ba yo l. Alò ke yo gen yon afi de sipò ki di ke se tèl moun ki responsab yo e nòmalman se aprè senk an yo ta dwe kalifye pou benefis. Donk, jan m di w, nou pa ka ni krete n di tèl bagay pa ka fèt, men an jeneral yon moun met nan tèt ou lè w bay yon avi de sipò li ap dire senkan minimòm. Vwala.
Ok ok good good good Ahh

Lalwa amerikèn, La loi de l'immigration américaine en général di lè yon moun sitizen ou aplike pou frè w, pou sè w, li pran 5 an. Gen moun ki gen 12 an la aplike pou sè yo ak sè yo, li pa janm ka rantre. M pa konn si w konprann. E la question qu'on avait evoquée lors du prezidan Obama yo te di se yon kesyon de processing time, yo pral arè plis moun pou sa kapab fèt pi vit. Nou poko wè rezilta sa a. M konn moun ki ap moute sou 13 an la a, yo poko janm ka jwenn yon repons pou sè yo, pou frè yo ke yo fil pou li. Donk, nou panse ke an tan de pwosesing nòmal, y ap poze sa sou kesyon nòmalman, moun nan ta sipoze gen yon repons nan 90 jou pou l rantre Ozetazini. Mais là encore, jan m di w, c'est une chose qui reste à la discrétion des autorités américaines, nou pa ka di konbe tan process la pral pran.
Ok ok um pou lòt kesyon si yon moun gen yon viza tourist um etazini men yap viv ayiti yo ale vini men kounye an yo ayiti eske moun sa ka benefisye pwogram sa a. Definitivman.
Pandan. Definitivman moun sa kalifye a 100 pou 100. Men, li pa dwe rantre Ozetazini pou l aplike. Se Ayiti pou l rete pou l aplike. Paske l te deja Ayiti, e menm si l te isit Ozetazini, sa vin fè ke l pa elijib ankò. Men etandone w di l gen viza men l ap viv an Ayiti e li retwouve l an Ayiti a lè aktyèl, yes, li s on Ayisyen, li elijib pou pwogram nan.
Ok, menm si moun nan poko gen 90 jou depi li retounen Ayiti, li ka aplike pou sa? Depi se pa apre lwa sa a soti, se pa apre kominike sa a soti, li kouri rantre an Ayiti li elijib paske l make nan paspò l lè l ap kite èpòt la yo mete yon so nan paspò a donk so sa pral deside èske se yon moun ki kouri rantre an Ayiti ou di mwens èske se yon moun ki t ap viv an Ayiti ki tande lwa a ki aplike menm si m kwè lwa sa efektiv le 6 janvye men menm si moun sa te ozetazini le 5 E le 5 la li rantre an Ayiti li elijib. Men si l antre le 7 li pa elijib ankò.
Ok, ok, good, good. Dakò. Dènyè kesyon mwen gen pou ou aswè an, si lè moun nan fin rantre Etazini, èske moun nan ap gen social security card menm kote an? travay tankou yon pèmanan rezidan oubyen lè ke moun nan rantre Etazini gen plis pwosesis ki pou fèt toujou pou li ka travay, pou li ka gen sosyal sekirite l, ki pwosesis li ye lè moun nan fin antre Etazini paske m ap sponsorite sponnsorize moun men lè moun nan vini èske tout bagay ok jiskaske pou l renouvle l oubyen èske m gen plis bagay pou m fè toujou lè moun nan fin antre Etazini?
Lè moun nan fin rantre ozetazini kounye a la ou pral gen pou fil pou pèmi de travay pou li pèmi de travay la se tankou yon ti rezidans donk lè moun nan rantre yap bal pèmi de travay pou dezan lap vin gen pèmi de travay li a tout sosyal sekirite l, donk moun sa a otorize pou l travay Ozetazini pandan dezan an. Mentnan, sa ki rete flou pou tout moun, nou pa konn kisa ki pral fèt aprè dezan an. Men, m panse nan sa Ayisyen ye la, dezan Ozetazini, menm si aprè dezan an moun nan ta oblije tounen lakay li, se pa grav. Donk, n ap mete yon alonj nan kesyon an, sa ke nou aprann gen moun ann Ayiti k ap vann, k ap vann. Si y ap jwenn moun nan tou pou yo voye l Ayiti?
A, e, sa depan sa k fèt. Paske peyi ap mache la a, gen anpil bagay k ap regle. An nou di, lèzeleksyon amerikèn swa reyalize e le prezidan Biden re-eli, tout moun sa yo prèske ap mache ak yon grenn kat nan men yo. Men la ankò, se yon bagay nou di antre lè gimè, se ceci reste à voir. Men, fò nou di ke moun sa yo vrèman lè yo rive la, yo pral gen yon epe damoklas sou tèt yo paske si Se pati repibliken an ki vin genyen eleksyon yo epi yo pa favorab a lwa sa a. Yo pa renmen sa k te fèt la. Ou konprann? M konprann gen moun yo ka pa ka jwenn, men ki sa w pral ka fè paske pèmi de travay la fini. Ou pap ka kondui, ou pap ka soti lakay ou donk Kisa ou pral refè? Se yon pwoblèm li pral ye. Donk an nou swete se pa sa ki rive, men fò nou di gen enkoni sa a nan ekwasyon, nou pa konn sa ou pral fè avèk moun yo aprè dezan, men monchè son trè bèl bagay, menm si yon ayisyen ki pap fè anyen an Ayiti ta vin la al fè dezan ap travay, m garanti w lè l tounen an Ayiti son gran nèg kap tounen Ayiti.
Si moun nan jèn, detan bon dènye dènye dènyè dènyè kesyon, si moun nan jèn èske moun nan ap ka al nan kolèj, èske si you know pou moun nan al etidye tou sa Oh byen sûr avèk. paske eskize paske moun nan legal. li gen pèmi de travay li, li gen sosyal sekirite l, li gen yon stati legal. E l pa gen yon stati legal tankou yon touris ke yo bay yon ti kat, yo di l pèmi de sejou li se pou 3 mwa, se pou 6 mwa. Li menm, se pa ti kat sa yo ba li, se pèmi de travay, green kat. Social Security Card li yo ba li. Donk, nòmalman l kapab al lekòl. Dayè, l ap travay, l ap fè kòb, li kapab al lekòl, l aplike. M pa sèten l ap eligible pou financial aid. Men, m panse moun ki sponsor l la, si se li ki deklare ke l pral peye lekòl pou li, l ka toujou aplike pou financial aid pou li, paske se sou non sponsor a bagay sa yo pral fèt.
Ok, si ayisyen an pa an ayiti, eske l ap ka pran avyon nan nenpòt kote ke li ye an pou l vini direkteman ozetazini oubyen fò l retounen ayiti pou l al pran avyon de ayiti ozetazini? Definitivman, kèlkeswa peyi moun nan ye, kèlkeswa kontinan ke l retwouve l la. Pouvi ke l gon moun ki sponsorize l, li gon moun ki sipòte l pou l rantre Ozetazini, l ap bay email adrès li, y ap voye tout sa l ap gen bezwen pou li rantre vin nan youn nan èpòt yo Ozetazini la, paske pa gen afè fwontyè ankò. Byen ke si moun nan gen mwayen pase pa fwontyè li genyen li resevwa email li, li gen tout dokiman li ka pase pa fwontyè yo tou men on parle surtout des ports d'entrée dont les frontières font partie donk moun nan ka pase nan èpòt li ka pran avyon li vini byen ke nan lwa a Prezidan Biden presize ke se pa air pou moun nan rantre sa vle di afè fwontyè la yo pa vle tande pale de li menm donk Ke se avyon pou moun nan pran kelkeswa kote l ye a pou l rantre Ozetazini. Vwala.
Ok merci beaucoup ou reponn tout kesyon m yo thank you. Donk vwala medam mesye nou panse ke ou menm ki tap koute vous avez été édifié. Nou panse ke oditris sa a te gen de trè bòn kesyon ki, de kesyon ki te trè presiz e nou panse nou menm tou nou reponn yo avèk bokou de presizyon. Men si tout fwa vou nave pa ete edifye medam, mesye, gen yon bagay ki pa t klè pou ou, ou toujou ap chache konnen ki sa w ka fè, ou kapab toujou kontakte nou nan 732 768 90 06 e aze konpatriyòt ayisyen n ap toujou chita pou nou gade nan ka pa w la kisa w ka fè epi ou menm ou va degaje w pou konnen konbyen moun w ap rantre an Ayiti èske se fanmi èske se zanmi èske se yon moun ou apresye yon moun ou renmen donk n a toujou kapab gade sa avè w Medam Mesye sa rete yon plezi Kontinye pataje ti video sa a pou n kapab edifye tout Ayisyen parèy nou kèlkeswa kote yo ye dan le mond. Mèsi epi tou depan lè w t ap tande nou an pase yon bòn joune ou pase yon bòn nuit. Tchaw tchaw.